Bonjou bonswa tout moun jodi nou avèk ou avèk yon lòt epizòd konbyen kòb ke ayisyen ap fè sou YouTube jodi nou pral mennen w nou pral moutre w yon lòt ayisyèn kap fè dega sou YouTube la ayisyèn sa rele Milova li rele Milova enben nou pral gade konbyen kòb ke Milova fè konbyen kòb ke Milova fè sou YouTube. Nap premyèman nou pral kalkile konbyen kòb li fè pa jou, nap kalkile konbyen kòb ke li fè nan dènye 30 jou yo, apre sa nou pral kalkile konbyen kòb ke li menm li fè an total sou youtube. Enben nan dènye pa jou nou kapab wè aplikasyon an di nou ke Milova pa jou li fè 31 mil 80 yon sèl jou li fè 90

Fè on valeur de 30 mil views par jour si nou legalize 100 mil views sa yo li ka ba nou on ligne droite de 30 mil views par jour e nou konnen ke youtube pa peye tout views yo yo jis peye on poursantaj ladan yo yo monetize jis on poursantaj e depi se ayiti ou ye ou deja konnen ke se 30 pousan ki monetize sèlman. de tout views ou fè sou youtube yo kounya kisa nou pral fè nou prale kalkile konbyen kòb li fè konbyen konbyen views yo monetize pou milova nou fè kalkil la fè yon valè de 9000 views par jour 9000 views ki monetize lè nou fin konnen Lè nou fin konnen valeur sa kounya nou pral pral gade konbyen kòb ke youtube peye milova pou mil views enben yon apwoksimitè de 3 dola 96 santim enben avèk sa nou pral nan kalkilatris nou nou al mete 9000 views nap miltipliye pa 3 dola pwen 96 e n ap divize sa antre 1000 ki ba nou valè de 35 dola pa jou ke Milova fè sou kont youtube li a 35 dola pa jou enben nou konnen sa kounya nou pral fè lòt vyouz ke Milova nan dènye 30 jou yo Milova fè yon valè de.

E n ap divize an tou min. Ki ban nou valè de 764 dola ke Madam Milova fè sou kont YouTube li an nan dènye 30 jou yo. Kounye a n pral kalkile an total konbyen kòb ke Milova fè an total sou chanèl YouTube li a. Enben nou kapab wè ke Milova gen yon valè de 16 milyon vyouz sou tout chanèl li a. Enben nou prale chache 30 pousan 16 milyon vyouz sa a. Ki ba nou valè de.

Fè yon valè ke Milova fè yon valè de 19 mil dola, prèske 20 mil dola, sou tout akawont YouTube li a. Yon valè de 20 mil dola pou nou kapab awondi li, pase li ka plis, li ka mwens, men an awondisman nou ka fè yon valè de. 20 mil dola sou channel YouTube li an. Gen anpil moun ki komanse wè, ki wè ansyen video ki nan seri sa nap fè a konbyen kob ayisyen ap fè. Se pa pou nou devwale an total paske m deja di nou mwen pa gen akawont moun yo nan men mwen, se jis yon estimasyon a 90 pousan paske. Se menm kòb la yo peye nou, men li pa san pou san verite paske san pou san verite a se moun nan ki pou ba ou l pa vre mwen m jis fè yon estimasyon pou ou kounye la poukisa m fè estimasyon estimasyon mwen fè l pou mwen di pou mwen si gen kèk moun ki panse ke youtube pa peye vre enben youtube peye e si gen lòt moun Ki ki ap panse lanse youtube lansew moutre mond lan talan ou mwen map fè sa pou kòm se yon fòm de motivasyon pou sak kanpe w la pou debarase w de li e lansew fè youtube enben se te poutèt sa nou fè video sa jodia se yon se video motivasyon. Se pa video pou montre moun konbyen pou yo ka komsi san rezon se jis yon video de motivasyon si w te renmen video sa banm yon like pataje video a abonew mèsi e a la pwochèn.